Sak pase nan boule. Video jodi a kisa li ye son video challenge direkteman nou pwale tablo ki nan menm nan ranpli ansanm avèk koze a vle di nou pwale sezi tande and then aprann de mwen aprann de li tou kòman video a ye video a jodi a se li pwale li pwale banm 2 verite yon manti pou m kapab idantifye kiyès ki manti yo Mwen menm, m va gen pa m yo, gen kote m pale de verite konsa m pale de manti pou l ka ban m verite a ou l ka ban m manti a. So, swiv ansanm avè m pou nou ka wè kòman sa pral pase. E, e pou nou ajoute e nan challenge an, so si m poze l yon kesyon li pa konnen l, so li ap bwè dlo. Ok? Sa vle di swiv nou pou nou kapab wè challenge an kòman l ye. M swete nou enjoy video sa, ok? Si w enjoy li, w abone, yon like. Ok ale avan bebe. Alright umm map baw 2 e 2 manti ansanm avèk yon verite wap idantifye kès nan yo ki verite si ou paka idantifye wap bwè dlo make sense ok so mwen mwen tale nan yon fèt chawa lèm te west virginia sa se yonn mwen te plimen ak yonn nan ex fanm roommate mwen yo lèm te west virginia papam se te yon chofè.
Dezyèm nan ou plimen avè yon ex chawa whatever nan menaj. Nan nan. Dezyèm nan di mwen te plumen ak yon yonn nan ex roommate fanm mwen yo. Nan 3 sa yo m ba w lan wap bay verite a. Kyès nan yo ki verite? E 3 opsyon wap di m kyès nan nimewo yo ki verite epi apre sa. Map di premye a ou t ale nan fèt chawa paske ou te di m on lè ou t ale nan yon pool party.

Map bwè dlo paske like. Ou te dim ou tale nan fèt.
Pa kanpe nan.
Ok m bwè.
Ok. Ok mwen menm se tou pam. Li pral idantifye manti a ok. Ok pam nan se m te kase menm lèm te piti m te renmen a 12 an m te konn itilize fo nan lèm te lekòl lèm te konn fè devwa. Ok.

Ti kal dlo sa w bwè, wap fè koken nan bay la wi. Ok, se tou pon. Ok.
Ok. So, m pral bay, ok, ou pral idantifye dirèkteman ki sa ki verite a. Ok. Ok, nan tout sa m pral di la. Ok. Mwen gen 14 frè e sè, mwen gen 5 kont Facebook, M pa renmen fanm ki two anlè. Pou m idantifye ki sa? Pou idantifye sa ki verite a. Peti A, Mwen gen 14 frè sè. Peti B, Mwen gen 5 kont Facebook. Peti C, M pa renmen fanm ki anlè, like chèpwèt.

M genyen 7 frè. M konn kondi a 24 an.
Pou m chwazi verite a oubyen manti a? Manti a ou pral chwazi. Tout pa m yo e manti ou pral chwazi. Se manti, m ap chwazi yon manti. Yes.
So, redi ankò sa. Ou pa ka gen yon relasyon pou di m ou fè ou fè enfidelite. Li pa bezwen avè w. Sa son manti. Li pa bezwen avè w. Li ka ye nan relasyon m te ye avan. Ahh map pran infidelite paske ou pa sanble ak sa ehh.
Ok ya e vre. Sa son manti.
Sa li li li li li. Sa son manti. Ok twazyèm pa m nan m pa bwè dlo non so m de en. Ok twazyèm pa m nan ok wap chwazi verite a kounya ok wap chwazi veri sa m di wap chwazi la verite. Premye an se mwen te ale nan yon bwat de nwi ansanm avèk yon zanmi pandan m te West Virginia. Dezyèm nan, mwa mwen plis rayi nan ane a e mwa mas. Twazyèm nan, mwen pase 3 lekòl pandan m te Ayiti.
Pou m chwazi verite?
Yup. Pou chwazi verite a. Hehehehe Wouloulouy Eske se youn? Yon, nap chwazi verite a. Ok, m ba li, m ba li 3 bagay la a. Di l ankò m tande?
Mwen te ale nan bwat de nwi ansanm avèk yon zanmi pandan m te lòt bò a. E dezyèm nan, mwa m plis rayi nan ane a se mwa mas. Twazyèm nan, mwen pase 3 lekòl pandan m te Ayiti.
Verite a e dènyè a, ou pase 3 lekòl pandan w te Ayiti.

Epi M gen yon ex mwen mwen toujou renmen.
Ok so kisa w vle m chwazi la menm? Chwazi manti a. Manti a, chwazi manti a. Uhmm. Ou gen yon ex ou toujou renmen? Sa son manti? Hi hi hi mpa gen yon ex ou mka toujou renmen. An bon so ou dim chwazi manti a m diw sa son manti ou gen yon ex ou toujou renmen ou byen ou te renmen right? Ou te renmen ou byen ou renmen? Kòm sim te renmen poukisa li di bagay sa m tande?
M gen yon ex m toujou renmen. Ou tande moun sa.
Ahh ok ou son moun ki laborieuse dèfwa ou ka konprann laborieuse nan ka yon ti jan manti konprann?

Ok sa vle di m 3 en kounye la Eeii banm wè Yeah ok Ok Nimewo 4 Ok So yonn nan ex mwen yo vle tounen avèm Sa se 1 Yonn nan ex mwen yo vle tounen avèm Sa se 1 Dezyèman Lèm te piti m te manje yon manje pipi Twazyèman Yon lè mwen te fè mwayèn 3 lekòl. Hahahaha Wap bay manti a. Manti Humm m konnen Ok m konnen ex ou vle tounen avè w Humm m konnen ou te manje manje pipi m Manti a pou m bay Ou pat fè mwayèn 3 lekòl Sa ou paka kouri.

Sa e tou pam pou katriyèm kestyon ok wawal bay manti a ok m te. Ok ya chwazi manti a m te m te manke neye nan dlo m te ale nan leta m pa itilize twalèt piblik. Lè w di w t al nan leta kòmsi al nan tribinal ou te manke. Ou byen w t ale? M te ale.
Ah ok, paske kreyòl la tèlman dur. M te ale nan leta. Pou m ba w manti a?
Wi.
M te manke neye nan dlo. Ok, manti a oubyen ou te ale nan leta? 1. Ah, ou te ale nan leta vre? Wi.

Wap banm manti a ok. Mwen rele nèg mwa mas lan sou tiktak e mwen te gen yon nonm brize lèm te piti Brize?
Ya brize brize epi mwen te kiss yonn nan ex mwen yo lèm te west Virginia wap chwazi sa ki manti a. Tout pifò e manti yo ye wi. Pifò e manti yo ye. Wap chwazi yonn. Bon chwa jan pase bwè depi w pèdi w di konsèy kòken an fak ou. Ok Mwen menm m renmen fè analiz. Ou bo ex ou yon verite Brize Humm Brize yo te rele w Brize sa fè yo te ka rele w Brize Èske se paske w te konn jwe boul oubyen e paske w te konn jwe nan menn ou te fò lekòl ki fè yo te ka rele w Brize.

pandan m te West Virginia. So mwen. Bon, ou konn ap kouche yo? Mwen.
Ebe, bwè dlo an de. M pap bwè l non. Wè.
M pap bwè dlo. Pase manti sa ye. Wè. Ou di m ou konn ap kouche yo, kounya la ou pa ka bo yo? Wè, mele wi. M pa bwè dlo a. M pa bwè l paske sa se yon manti li ye. Zenbe sa ou konn ap di m yo, yo pa verite. So lè w poze m kesyon sa yo sa vle di m te sipoze konnen yo wi. Ou wè?
Tout sa yo kòken.
M pa bwè l men sa e sa m. Pa gen yon game fave ou pa fè kòken.
Wou fè kòken.

Challenge sa mal pase ti moun. Mal pase se sa nap wè nan tit la. Challenge gang wong. Dènye kestyon pou mwen menm. M te vòlè lajan w. Mwen touye yon koulèv deja. Mwen alèji avèk alkòl. Banm kiyès ki manti a. Mwen te vole lajan w, mwen touye yon koulèv, epi mwen alèji avèk alkòl. Kiyès ki manti a?
M panse ke ou te vole lajan m ki manti a.

Humm
Vòlè vye timoun. Challenge sa mwen pap fè yo avè ankò paske lap bay manti.
E map swete m swete manman w wè video sa pou l wè jan w bay manti. Sa fini la kounyela ok. Si yo te enjoy ti video sa menm si te get on my nerves.